Eske kom si ou jwenn de refu deja? Dan le sans ke ou nan mon promoteur pa rapor a on label kom si pou bay mizik ou pou soti. Eske ou jwenn refu deja? E koman ou itilize refu sa kom on bagay pozitif? Well,
yeah. Depi lè map komanse, se se sa. O kontre, mwen menm kap fè video avèk Sifrael, kap fè video a Sexy, men gwo jera mte konn fè avan. Lè m te konn pwopoze nèg sa yo, nèg yo di m yo, nou pa gen tan. Bon, m pa konsidere l kòm yon refi paske nèg yo gen dwa pa gen tan. M respekte sa. Men gen plizyè lòt moun ke m te konn mande èd mwen, ki te nan, ki nan kolòn mwen ki, yo, m konn mande, m di yo, bro, m anvi fè yon mizik, ki sa m ta fè, ki sa pou m dis, ki sa m dat. Yo, nèg la ba w yon repons Ou wont kanmenm men aprè se wont sa ki pral fè w travay, ki pral fè w fè de rechèch pou remonte w epi pou w vin yon lòt moun. Ok.
Ou konprann? So, m gen egzanp de de pwofesè ke bon, dèfwa m konn fè ti dezòd mwen nan lekòl tou ki te di m yo w ap janm anyen. E aprè, aprè yon tan, m raple misye sa, m di misye li motive m. M vin moun sa jodi a.
Èske w panse ke l t ap mye? Si chak blag ou yo gen yon leson moral. Sa super kom kesyon. Wi.
E wi. Si ou nou swiv si. Bon, m panse ke moun sa m pa konn depi ki lè nap swiv mwen. Majorite video ke m fè gon leson moral. Ok.
Majorite video.
Tankou video ki Brezil, tankou video e m pa sonje yo tou, se yo anpil. Yo anpil. Men mèsi, mèsi a sa. a moun nan, sa moun nan di a, men m toujou fè yon fason pou m toujou mete yon leson moral. Men mèsi tou, m toujou fè sa. Pandan moman ke ou kòmanse karyè atis ou, ki pi gwo difikilte ou te rankontre sou wout ou? Ki pi gwo difikilte ke m te rankontre sou wout mwen? M te gen difikilte pou m pou m te moun sa. Sa vle di, m te gen difikilte pou m te jwenn èd, m te gen difikilte pou m te pale ansanm avèk moun. Paske, pi gwo difikilte a, ou kreye pou tèt ou, se lè ou wè bagay la anfas ou, ou pa vle al jwenn li, ou pa vle pale. Paske premye fwa m wè Sifrael, ti kat, Sifrael wi, kat, piti je Sifra. M pa ban n manti, premye fwa m wè Sifrael, m bay Sifrael la men kè m ap bat, Kèm sote kòm si yo m sezi. Bon, m pa kache di nou sa. Ou konpwen? So si frè ki vin bon patnèm jodi a, nou wè kòm si nou pa konnen ki sa k dèyè sa. Men mwen m te anba tout moun. M te gap chichi ki tap fè videyo, ti dezòd. Bon mwen m sonje premye fwa m follow ti dezòd, ti dezòd te gen 1500 followers, m te fèk fè Instagram, m te fèk fè Instagram. So m panse nou ka wè, nou ka, nou ka konprann egzanp sa m bay la. E pi ki, ki, yeah, so m te, m te kontan anpil le fèt ke m rankontre misye, men m te gen difikilte pou m te rankontre ansanm avèk misye. Sa se youn nan premye bagay la. E pi lòt bagay ankò, pou m te fè mizik, m te gen pakèt, pakèt, pakèt, pakèt difikilte. So, pou jwenn moun pou fè beat la pou ou deja ou pa gen kòb. E lè w resi jwenn yon nèg ki beatmaker, m ap salye Ray Raymond, se yon nèg ki soti la, ki rive la ansanm avè m. E se yon nèg m renmen anpil, se yon nèg ke n travay ansanm depi trè lontan. Sa vle di si w wè jodi a n ap breye ansanm. Yo, pa gen, pa gen mo pou m mete sou sa, misye son nèg, sa se frè m, sa se frè m. Anpil respè pou Ray Raymond. E, yeah, so mwen menm ansanm avèk misye depi trè lontan, m te, m te jwenn difikilte pou m te jwe, sitou nan mizik, e yo te, yo te mete m nan pwogram mal kote yon, yon gwo atis ke m pa bezwen site non l. E, misye te gen yon pwogram l ap fè, se te fèt li, m di misye, yo, e, nou gen kèk ti mizik nou fè, so èske ou ka mete nou nan line-up lan, pou nou ka jwe? So, mizik yo vreman nice. Misye di m ok, pa gen pwoblèm, yap fiche m, lap fiche Rey. E pi, m te gen yon ti mennaj ki rete. Nou pa gen pwoblèm. Jesus Christ, men. Gen yon mennaj ki rete jis Okay, pandan m Pòtoprens. Misye fin mete m nan line-up lan. Ti menaj, ti menaj la kontan, an ti mete m fre, mwen menm avèk li, epi nou rive nan pwogram nan, chak, paske yo te ban nou lè pou nou jwe, chak tan m konnen nou pa moute, misye moute yon lòt moun. Chak tan m konnen nou pa moute, jiska se misye, misye fini pwogram nan sou nou, nou va jwe. So m te wont anpil, e sa te vrèman, vrèman, vrèman, vrèman fè m mal, e sa te fè m mal anpil, anpil, anpil. Yo m pat jwenn mo pou m te mande mande paske menaj ti menaj la te vin avèk tout staf zanmi l sot okap pou di a men menaj ou pral jwe nan pwogram bagay so m pa bezwen eksplike n kòman bagay sa te pase ou konprann men sa te sa te sa te frape m anpil sa te frape m anpil e sa te vin ban m plis motivasyon ki fè jodi a m ka la m ka di la m ka Fon mizik tankou lage kèm ke moun renmen m gen pou m pèfòm byento paske m pap bann manti nou menm ki lakay nou ki strese anpil ki nan live la la pa panse ke kowona pap e kowona pap fini nou jis bezwen ret lakay nou pou tan yo ban nou an toujou lave men nou pran prekosyon epi lè m pral kòmanse moute sou sèj pou m fè dega pou n ap rele anmwey ansanm o non de Jezi yeah so so um yeah m pran difikilte nan ba aktivite mizik. E ou wè m sonje te gon lè te gen yon ti fèt bay, m di a m bezwen bay blag nan fèt lan. E m ap kòmanse teste m. A, m parèt, gon nèg ki gen lè sou, misye te gen lè tou vin avèk fanatik li tou. Pandan m pral parèt m ap bay blag, misye pouse m, misye ranje kò w. Misye tou sou li misye ap bay. Tout bagay sa yo se frap. Tout bagay sa yo se frap men hey, m tonbe, m releve. Ebyen m egziste. Ou gen dwa, ou gen dwa, ou gen dwa, tankou yon pos m te fè, ou ka egziste men w pap viv. E m ta renmen n panse sou sa. M gen dwa poko bay eksplikasyon sou li men chache yon fason pandan w egziste, pandan w egziste pou w ap viv. M ta renmen nou panse sou sa. Ok, n ap pran kesyon swivan oubyen m pa konnen? N ap pran kesyon swivan an, nou e. Si w wè m nan lari, ou pap fè m wont jan ou wont menm jan ak Rutshelle ki te fè patnè an wont. Pou moun ki konnen m, okontrè, pandan w di sa, gen yon bagay ki tou pase nan tèt mwen, se yon bagay ki te rive m bò Janet, m pran yon doum gaz, m ap reponn kesyon an, m pran yon doum gaz ekstwòdinè, m tande pim! Lè m vire, epi ti fi a fè, oh, oh, fò gen, epa ou m dekonn, epa ou m gen sou Facebook la, epi w ap vin pran pòz vin. Te nou jou mwen. Oh bon e zanmi mou ye. Yo, m telman sezi. Se pa ti doum gaz. Kom si fi al konnen se zanmi sou Facebook. Kom si nou pwoch. M ap di nou sa. Atis la, li gen respè pa nou pou m ba li. Ou konpwen? So, li pa bezwen nan fè stil sou nou. Mwen m se atis tout moun. M bay tout moun love. M wè ou. Deja mwen menm, depi lè m konnen mwen menm, mwen atis yo di m, m son atis. Depi yon moun fè, depi yon moun fè 4 segond ap gade m fiks m vin salye w oubyen m salye w de lwen. Depi ou fè 4 segond, sa pa egzanp m vire tèt mwen je m tonbe nan je w gade m an di 3 segond max. M tou salye w, m di bonswa kòman w ye ou anfòm? Se paske se sa w ap di tèt ou, ou kwè se panch, ou kwè se li, m m m konn wè vizaj sa yon kote. So m tou al salye w oubyen m tou salye w de lwen. Jis kòmsi pou pa, ou konprann? So, mwen panse konn, Ayisyen yon ti jan sansib tou. E, kesyon se ki sa l te ankò? Non, non, m pa nan fè w wont, zanmi m. M pap fè w wont, ou konprann? Ou se afè pa m, m tou di w sa deja. Salye m, m ap salye w tou, m ap ba w love la jan m sipoze ba w l. Super, gou men. Eske w panse fè mizik lontan oubyen se yon pastan? E, m panse fè mizik nan, e, m fè. M vle fè yon karyè mizikal, komedi mizikal si w vle. E m panse m ka ale ansanm avèk li. M panse fè sa paske se sa m te kòmanse fè avan. Se mizik ke m te kòmanse fè avan. Si w al sou SoundCloud, depi w ekri Atis Panch, ou ta sipoze wè tout ansyen mizik mwen yo. Yeah, n ap kenbe l. Se yon bagay ke m renmen, m renmen fè tou. e m renmen fè moun plezi ansanm avè l so m ap jwe m ap fè stand up komedi m itilize mizik e ya so m panse m ka fè yon karyè mizikal e ya se sa m panse m kapab m ap fè sa.
Kèsi je wòl modèl ou? Yeah so. M gen yon pakèt. M gen yon pakèt. Si m ap kòmanse Ayiti, m ap di tout moun ki kontribiye, tankou Lè Seksi, Sifwayèl, Gwo Jera, Bicha, tout moun ki te trase wout pou m vin moun sa jodi a, Jesifra, Blan Bicha, Papa Pyè yo, e youn nan moun m ap vrèman mete pwen sou li se Papa Pyè, gen pitit li a ki se. Kouman ti lèzanj lan, yo toujou rele ti lèzanj lan, Frédéric, m ap mete yon pwen sou li, m ap di pou ki sa aprè. Yeah, so tout moun sa yo se modèl mwen, e paske m se Ayisyen, so fòk e moun sa yo pou m bay love avan. Sa se modèl mwen. Gaëlle Bien-Aimé, modèl pa m, e pwofesè m o nivo de, euh,

m te toujou son moun kòmsi m te toujou renmen wè nan papa Pyè e deja li te fè bagay li an bèg tou so se youn nan bagay ki te vin fè m mete plis fòs pou m te fon jan pou m te rankontre misye e m te rankontre l m kwè ane sa ane sa ane pase bon desanm ane pase e m te vrèman vrèman kontan pou m te wè misye misye eksplike m yon pakèt bagay m gen videyo sa yo m potko janm lage yo Paske gen video ke m paka lage paske ou konnen li malad lap tranble but mwen menm li fèm mal kòmsi li yon ti jan deranje m men sal di yo banm plis kouraj tou epi poum poum travay so se te yon plezi m te ansanm avèk misye nap
Eske ou bay komedi vag oubyen wap toujou fè komedi e chante? M pa bay komedi vag, m ap toujou fè komedi e chante. Poukisa ki ensiste w ale fè mizik?
M pa konnen, petèt enfliyans. Deja se yon bagay ke m te renmen depi trè lontan. M pa pral di, m pa pral bay manti menm jan avèk tout moun ki di a mwen se mizik ki chwazi m, m pa konnen. E m te toujou renmen mizik. M te kòmanse rap pa enfliyans zanmi m, Steve Jay, Trouble Boy, nèg sa yo avè m leve. E yeah, so m ka di nèg sa yo ki enfliyanse m, m te konn fè rap avan men aprè m vin wè mizik la yon lòt jan ki vin fè m poze m pou m chante kounya. M ka toujou rap an.
Ki pi bèl eksperyans ou fè nan karyè ou jiska prezan? M panse ke sa ap dènyè kesyon ke n ap pran. Chè.
M gen 2 bèl eksperyans. Se nan yon fon videyo, se fè videyo ansanm avèk yon moun, epi nan lòt fè m te pataje sèn ansanm avèk Rachid Badouri. Imajine yon atis prefere w, epi ou jwe avè l sou menm sèn kote ke li fon tweet pou l di ke li pa regrèt vin an Ayiti, epi gen 2 moun ki plis make l se Shishi ansanm avèk atis Pwench. Sou sa a, humm. Sa sa te depase m. Avèk lòt bagay se rankontre Shiggy. Shiggy se patnè e ki te fè challenge e e e Kiki do you love me se misye ki te vin avèk dans lan ba sa. Ok. E patnè Drake siyen an. Yeah, so m te youn nan bèl eksperyans mwen se te jwe ansanm avèk misye pou m te fè yon videyo ansanm avèl. E m te vreman, m te vreman, m te vreman kontan e pi bon, sa te, sa te reyisi. E apre msye vin di ke l pa ka tann pou l fè, li tèlman wè vibe la, jan moun yo te apresye video a, jan yo te kòmante, m ap di tout moun mèsi tou. E pi, e li te man, li di li pa ka tann pou l fè yon dezyèm video avè m.
Sou bon bagay pou di moun yo nan moman lockdown nan pou yo pa lage. Yeah.
N ap tann ou. Toujou lave men nou, pran anpil prekosyon. Toujou lave men nou. Nou pa tande pandan kèk tan. Voye ti mesaj ba yo, fè n konnen jan nou renmen, jan nou renmen yo. Epi, epi ret priye, ou ren priye. Mwen menm toujou di sa. E m pa, m pa wè. Ata talè, 2 segond. M pa wè. Talè. M pa wè mizik sèlman. Men ni, m gen bib mwen, m fè ti lekti chak swa, m priye. Sa vle di, m di sa pou tout moun, ou konprann? E toujou fè ti priye l vrèman bon. Epi fè ti ekri lòt moun, konn si ki pwòch nou. Kreye de bagay ou konprann pou moun ki anndan an pou yo pa rete nèt pou yo pa kòmsi santi yo bagay. Epi ret lakay nou paske viris la ap tiye moun tout bon tout bon. Se m pa ka ban nou anyen ke fè videyo epi di nou sa jodi a. M renmen nou anpil. M swete Bondye beni nou tout k ap gade live la. E nou sou kè m men. M pa ka tann pou m rejwenn ankò sou sèn pou m fè lòt bagay.
Merci bèch. Merci anpil. Merci.